Mwen demaske ou aswè a espre m fè wi m tap manje ti vyann sa m pa bwè non papa men aswè m vle pale wi m gentan rele Ricardo la wi m rele pè lele m pa jwenn li m rele Dickson Oreste m pa jwenn li ou aswè a fòm kite gwoup la fòm konn kiyès ki mete tout nèg ak zam sa yo sou gwoup la. E fòm konn nan ki kontèks, a ki tit, nan ki objektif. Kòman ou ka konprann yon nèg gen tout zam sa yo sou gwoup la, epi tout nèg ap viktim la, prèske tout moun ki sou gwoup la? Mesye, m pral di nou yon bagay, m pa ka di Ti Lapli kriminèl, m pa ka di Babekyou kriminèl, m pa ka di Izo kriminèl, men mesye, chak moun yo kipnape la, se nan zòn sa yo ale. Sa n ap vin di m la mesye? Kounye a nou pral vin di m? Eeh pa pale, depi yo kidnape w, yo pral boule w, yo pral rache w, yo. Kèlkeswa kondisyon m ap mouri. Yo mèt pann mwen, yo mèt vide gonm sou mwen, m ap mouri mesye. Men biwo ou di je sou gwoup la, lè m t ap fè bale wouze, m te viv tout sa yo, men Amanis pa sou gwoup la mesye. Chak jou wi mesye, chak jou wi depaske men. Bon gad on kaka mesye men. Nou fout chita la nap vin pran pòz eeh ayiti va peri eeh fò nou met tèt ansanm mesye koulen gyèt manman nou mesye kap vin pran pretèks sa koulen gyèt manman nou mesye mesye m pa bwè m pa sou m chita avèk de twa zanmi map tande kri tout moun mesye ki paka bouje k paka mache ki paka moute desann mesye mesye. M pa di m bon non mesye. Men mesye Poukisa epa nèg ki gen milyon mesye ki gen biznis nan zòn nèg yo nèg yo ap pran mesye Nèg yo pran anpil malere malerèz menn Nèg yo ap mande 200 mil dola ayisyen 150 mil dola ayisyen menn Nèg yo redwi nou an kokorat nan yon peyi mesye Demasko pa gen anyen wap vin di m la. Nan respè m gen pou ou mesye wè m pap kite gwoup la swa san Dickson Norès pa pale san Ricardo pa pale san Pè Lele pa di kiyès ki met nèg ak zam sa yo sou gwoup la. Wè aswè a m pa gen ni fout ni mèd avk nèg ni ti lapli kèlkeswa moun nan kèlkeswa endividi a tou an menm tan dayè m respekte tout moun m pa janm leve tèt pou m di kiyès ki gen zam kiyès ki pa gen zam dayè minis jistis la te gentan di tout moun defann tèt ou a sa w gen Menm moun nou di ki gen zam ilegal yo, yo gen dwa pou yo gen zam pou yo defann tèt yo. Se minis jistis lan ki te ba yo pouvwa. Men, atansyon, Dickson Oreste, Pè Lele, zanmi m ki kwè nan biznis, wè Ricardo, m manje m bwè a Ricardo, e frè m, zanmi m, m ka pran kòb nan men Ricardo, Ricardo ka foure men nan pòch mwen. Men, si nou 3 a dèyè m nan, sètènman gen youn ki met tout nèg ak zam sa yo sou gwoup la, ki di Babekyou, ki di whatever. Men mesye tout krim sa yo kap fèt la pou nèg sa yo pa ka kanpe sou gwoup la pou yo di bon nan non rezistans lan nan respè pou chak grenn frè nou ak sè nou li pa posib pou moun ap rache moun sou swat la konsa li pa posib pou yap fè sa an pou pa gon nèg ki ka kanpe la pou l di non èske ou konn sak tchwem nan mesye kafou douya antre vire bò ipa wè gen de gwo pakin ki evalye a plis ke 2 milyon dola se la tout kontenè yo ye boujwa moun nou di k se Oligak yo, yo antre san sekirite a machin yo pa blende, yo vin nan fyèf nèg ak zam yo. Epi nèg yo stil ap kidnape malere malerèz. Bon jounen jodi a kisa k ka anpeche m pale la? Sa k ka anpeche m pale la pou n di mesye, m ap kite gwoup la aswè a, men m ap di nou mezi kaka k gen nan peyi a, e m ap met grenn nan mouda m lè m rantre Pòtoprens pou m di se yon bann kaka nou ye. E Ricardo, m pral rele w pou m di w ou gen eksplikasyon ou gen pou w ban m. M wè nap pran pòz nap pale anpil wè mwen menm chak fwa yon nèg metem nan sitiyasyon poum pale oubyen poum fache m pran responsablitem e se si li valab pou kèlkeswa moun ti lapli sou gwoup la babekyou sou li izo sou li sa mwen vle di la semèn dènyè nou pran nou pran ti pyè sevèk sou gwoup la la ki nan yon travay ki poko janm touche yon dola nan lavil nou fè moun ap mache mande 100 dola 200 dola. pou nou rive libere Pierre Sévère. Aswè a gwoup la gen 3 adm sou li. Li gen Oreste Dickson ki se pitit Dam Mari. Li gen Ricardo ki se pitit Delma. Zanmi m ki ka antre anndan lakay mwen. Li gen Pè Lele ki gen biznis nan taba. E aswè a, mwen klè sou rezistans la pou m denonse. Bon dayè mwen tout nèg konnen, m pa gen anyen m pral pè ankò, paske tout moun tou mouri san antere yo poko antere. Nou fè prèske 3 semèn nap flate ti lapli nan respè Ti lapli pran plezi lap pase nou nan kaka Jisas fè se kòm ki bay ki libere pyè sevè ki sou menm gwoup avèk ti lapli E se si ti lapli konnen pyè sevè nan perimèt li lale Jiska prezan m pa gen pwoblèm son lòt gang ki gendwa fèl son lòt moun ak zam ki gendwa fèl Men mesye aswè a la tout moun yap kidnape depi avan e la yo.